pale, ekri, televize ak medya an liy yo. Lonè respè pou tout konpatriyòt ayisyen nan kat kwen peyi a, espesyalman sa k ap soufri ak ensekirite avèk grangou. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, Menm jan ak tout moun, konstate gen yon nouvo premye minis ki enstale e nou kontinye ap swiv politisyen yo k ap fè ti tato politik pou jwenn pòs nan pouvwa. Sepandan, nou poko wè ni konprann kisa k ap fèt pou abouti ak ankèt ansyen prezidan Jovenel Moïse la, nou tout sonje ki te asasine 7 jiyè ki sot pase a. Okontrè, sa nou konstate, se traktasyon ak entimidasyon k ap fèt pou anpeche ankèt la rive kote li sipoze rive. Non sèlman arete tout moun, ki te patisipe nan egzekite krim barbar sa a, men tou pou lajistis mete la men sou otè entèlektyèl yo, moun ki te bay lajan ak moun ki te planifye zak sa a sou prezidan Jovenel Moise. N ap pwofite pou nou denonse lanmò sispèk grefye Ernst Lafortune, pandan n ap egzije pou lapolis ak lajistis ranfòse sekirite jij k ap enstwi ankèt la ak tout lòt moun k ap travay nan envestigasyon pou pèmèt ankèt la dewoule kòm sa dwa paske se tout peyi a k ap tann rezilta ankèt sa a pou tout moun ki enplike nan krim sal sa jwenn santans yo. Fòs revolisyonè Jenè Fanfanmi e alye Manyen Youn Manyen Tout ap denonse yon sektè nan polis la k ap resevwa gwo lajan nan men moun ki gen enterè nan bwouye ankèt lanmò Prezidan Jovenel Moïse la sou pretèks yo ap prepare operasyon nan katye popilè yo pou yo vin deloje gang nan lide pou ka detounen atansyon popilasyon an sou ankèt la. Men fòs revolisyonè Jenè Fanfanmi e alye manyen youn manyen tout ti moun sa yo, nou fè silans pou nou pa di ke se fòs revolisyonè Jenè Fanfanmi e alye manyen youn manyen tout ki anpeche gen stabilite. Nou rete sou nich nou pou moun pa pran eskiz ke se nou ki anpeche ankèt sou lanmò Prezidan Jovenel la abouti. Men, nap dil e nap repetel, men, si yo vle foure dwèt nan gòj nou, nap vomi nan men moun ki vle foure dwèt nan gòj nou yo. Nou dil e nou repetel, e kreyòl pale, Kreyòl konprann. Fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, nou rete an silans, nou rete sou nich nou, se yon fason pou moun pa di se nou k kreye enstabilite nan peyi a, se yon fason se pou moun pa di se nou k ap fè dezòd ki anpeche ankèt sou lanmò rezilta Jovenel Moïse lan abouti. Men, sektè nan polis la ki ap pran lajan. nan men boujwa santi, boujwa kowonpi, ki gen enterè yo pou ankèt sa a pa abouti, sou pretèks ke y ap vin dechouke gang nan katye popilè yo k ap prepare operasyon tèt anba, nou di yo si nou eseye foure dwèt nan gòj nou, n ap vomi nan men nou. Pou moun ki rele tèt yo gouvènman yo, pou moun k ap goumen pou pòs nan pouvwa sa a la, nou vle fè yo konnen djòb yo se pou reponn ak sitiyasyon imedya, popilasyon an. Si nou konsidere dènye piblikasyon IHSI an, pri manje a ogmante de 15 pousan pou mwa jwen sa a konparativman a mwa jwen ane pase. Pri lojman ogmante de 15 pousan nan mwa jiyè sa la konparativman avèk mwad jiyè ane pase. Pandan ke mas popilè yo. Pa gen ni premye, ni le 30, lekòl la pral louvri. Malere, malerèz ki nan katye popilè yo, nou poko wè kòman nou pral fè pou nou voye pitit nou lekòl. Fòs revolisyonè Jèn Èf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout, ap fè nou sonje ke sistèm edikatif ki gen an Ayiti an, Li privatize a 85 pou san. Kote lekòl prive yo 50 pou e lekòl an lekòl prive yo an Ayiti yo reprezante 85 pou san. Sa vle di ke 85 pou san lekòl an Ayiti se lekòl prive yo ye. Gen 50 pou san pitit malere ki kòmanse klas primè yo ki pa kapab rive nan klas segondè. M pa konnen ki sosyete ke nou vle konstwi lè ke majorite moun ki nan peyi a yo pa konn li avèk ekri. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen youn manyen tout pa pè. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. pap janm pè. N ap kontinye kanpe dèyè tout revandikasyon nou yo ki se bon jan lekòl pou pitit pèp la, garanti dwa pou moun manje, pou jwenn lasante ak bon jan lojman sosyal. Pou fini, n ap denonse yon ti klik moun k ap fè politik ak gaz la ki lakoz pri pwodui premye nesesite yo, ogmante chak jou pi plis. N ap di ak moun k ap fè bè yo nan kreye rate gaz la, nou gen solisyon pou yo ak tout manb gouvènman an. Nou egzòte yo pou yo mete pye yo atè pou yo rive sou pèp la paske jou nou pran lari pa gen moun k ap ka fè nou antre ankò. Nou di l e nou repete l. Pou yon ti klik moun ki kenbe gaz la e ke yo ap fè politik avè l e ke yo kreye yon rate gaz, akoz de rate gaz la, sa vin fè ke pwodui premye nesesite yo ap moute, yon pèp ki deja nan yon sitiyasyon ki osi prekè, ki osi frajil. E ke nèg yo kontinye ap fè politik avèk vant pèp sa. Nèg yo kontinye ap fè politik avèk mizè pèp sa. Se poutèt sa nou di, mesye kap fè politik yo, mesye ki rele tèt yo gouvènman, le jou fòs revolisyonè, je nèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, le jou nou pran tèt pèp sa, nou pran lari avè l, pa gen moun kap fè nou anke. M swete ke kreyòl pale. Kreyòl konprann, Ayibobo pou tout zansèt nou yo, onè respè pou chak grenn ayisyen ki rete la k pran kouraj kap goumen kap lite nan peyi sa ke granmèt lavi a kontinye beni ayiti mèsi. Nou pa pale de sa nou pa konnen e ke nou byen kontan ke w aprann mwen te gon sitiyasyon konsa e ke mwen menm pral eseye ransenye m oprè de lòt mesye yo pou m konnen sa k te pase.

M panse ke dènyeman Premye Minis Ariel Henry di ke se mesye ki nan, e palmantè ki nan opozisyon ki te pwopoze l bay bay Prezidan Jovenel Moïse. W ap remake dèke yo te chwazi Premye Minis Ariel Henry, gen moun ki t ap di ke Ariel Henry se se fanmi m e ke se mwen ki pwopoze Ariel Henry. Nou pa gen okenn relasyon avèk Ariel Henry ni de prè ni de lwen. Sof ke nou menm kòm lidè responsab, E nou respekte tout otorite peyi a pandan nou kontinye ap swiv kòman ke yo menm yap fonksyone. Si Ariel Henry pran revandikasyon pèp sa an chaj, si Ariel Henry teni kont de mizè moun Lasalin, de mizè moun Site Solèy, Si Ariel Henry tenu kont de mizè moun anba Delma, de mizè moun Bèlè, de mizè moun Matisan, Gran Ravin, Vilaj de Dye, Ti Bwa, lè sa a nou menm nou panse ke nou ka kore Ariel Henry. Men nou pa gen okenn relasyon avèk Ariel Henry. Okontrè, Ariel Henry se yon moun ke n ap swiv de trè prè, paske nou wè jiska prezan e li poko pran okenn dispozisyon e ke pou fè ankèt. sou lanmò prezidan Jovenel Moïse lan abouti. E se fo, se archi fo, nou pa gen okenn relasyon avèk premye minis Ariel Henry, dayè e pa moun ke nou janm pale menm yon sèl fwa avèk li. E mwen vle pwofite de kesyon lan pou m tou e vin sou sa avèk nou. Se tankou lè yo t ap eseye detwi e prezidan Jovenel Moïse, yo t ap detwi karaktè l, yo te fè kwè ke se prezidan Jovenel Moïse ki kreye, Fòs revolisyonè Jenèv an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. So, yo te fè tout traktasyon, di Jovenel Moïse konn voye kòb ba nou, se Jovenel Moïse ki ba nou zam. Jodi a m vle moun konnen m gen pi bon relasyon a Reginald Boulos wi ke Jovenel Moïse. E jiskaske Jovenel Moïse mouri, li antere, men l nan verite l, nou nan manti nou, m pa t janm gen chans rankontre Jovenel Moïse on fwa nan vi m. Men mwen Marijinal Boulos nou rankontre 2 fwa nan biwo nou. Jiskaske Jovenel Moïse mouri e antere, li pa t janm gen chans pou l te lonje, fouye men l nan pòch li pou l te ban m lajan. Rejinal Boulos konn ban m kòb. E petèt fòs karaktè nou fè nou pa travay pou moun sa yo. Fòs karaktè nou fè ke m pa boule mezon machin anba Dèlma lè Rejinal Boulos te mande m pou m fè l boule. Fòs karaktè m fè ke m pa tiye moun pou nèg ki nan sektè demokratik, nèg ki nan politik. Fòs karaktè m fè ke m pa tiye, ban m pran egzanp, yon moun ki detwi lavi m, tankou Marie-Olène Gilles. Se yon moun, lè Rony Timothée te di m Pierre Esperance te bezwen m asasine l, m te gen dwa asasine l. Men m toujou repete l, m pa konn tiye moun pou lajan, ni m pa konn asasine moun pou rezon politik. Men, sa pa anpeche Marie-Olène Gilles fè pati de moun ki detwi lavi m, nan yon fason. Sa vle di kisa? E kesyon ke Ariel Henry se nou pwopozel la, nou pa gen okenn relasyon ak Ariel Henry, okontrè, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, nap swiv Ariel Henry de trè prè, e jou nou pran lari a, nou poko konn si nou pap pase wè Ariel Henry. Kisa w panse de. Sa vle di yon menas? Nou, nou pa, m pa konn sa w rele menas. Se yon pèp ki grangou, se yon pèp k ap soufri, se yon pèp ki pa gen aksè avèk kay pou l dòmi, se yon pèp ki pa gen aksè avèk dlo potab, se yon pèp ki pa gen aksè pou voye pitit li lekòl, se yon pèp ki ap viv nan yon mizè ekstrèm, nan yon povrete ekstrèm. Lè pèp sa pran lari, l ka pase kote l vle. E lè pèp sa pran lari fòk lal chache moun ki lakoz mizè l. Ki moun ki lakoz mizè pèp la? Kiyès ki lakoz? Ki moun? Lè w rele tèt ou dirijan, ou la pou dirije yon pèp, ou la pou chache byennèt pèp sa. Lè w pran pèp sa w met pèp sa lan grangou, pèp sa lan mizè. Ou pa janm vizite Lasalin? Pandan lapli ap tonbe w pa al w ap Jeremi? Nou pa janm gen chans antre Site Solèy pou wè kòman moun ap viv. Nou pa janm gen chans pou n ale Vilaj de Dye, al Gran Ravin pou wè lavi moun Gran Ravin, lavi moun Vilaj de Dye, lavi moun Tibwa, si yo diferan de lavi moun Lasalin kote m ap pale la. Al gade lavi moun Dèlma 2, Dèlma 4 lakay mwen kote m ap pale avè w la k ap kaka nan sachè voye nan kanal òfelen. Konbyen timoun nou gen ki pa ka al lekòl si l diferan de lavi moun Site Solèy? M pa konn kisa w rele menas, nou pa menase moun, nou di jou nou nan lari, n ap pase wè tout moun pou nou wè e n ap pase wè moun ki responsab mizè nou. Kijan Babekyou konte pote èd li èd li nan reyinyon ki ap fèt nan Konsèy Sikonstriksyon an? M pa tande kesyon an. Kijan Babekyou konte pote èd li nan reyinyon ki t ap fèt nan Twazyèm Sikonstriksyon an? E
m ap tou pwofite lanse mesaj sa a bay. Ti lapli, M ap tou pwofite lanse mesaj sa bay Krisla, M ap tou pwofite lanse mesaj sa bay Izo. Mwen vle Ti lapli, Izo, Krisla konnen ke nou tout nou se pitit geto, nou tout nou sòti nan katye popilè. Jodi a, sèl fason pou nou menm ki se pitit malere, malerèz, sèl fason pou nou menm ki sòti nan katye popilè yo, Sèl fason pou nou rive libere peyi sa se tèt ansanm pou nou fè. Lagè sa pap mennen nou okenn kote. Lagè sa se moun Matisan, se moun Fontamara, se moun Gran Ravin, se moun Tibwa, se moun Vilaj de Dye kap mouri. E nou toujou pran sa yo kòm egzanp. Ki fè Izo, Ti Lapli, Krisla gen nesesite e ke pou yo mete tèt yo ansanm. Nap gade nou wè lè se Laboul ki gen pwoblèm nou wè kòman ke sistèm lan pran tout dispozisyon. Atravè tchoul sistèm nan ki nan lapolis yo, nou wè jan yo pran dispozisyon byen rapid pou yo rezoud pwoblèm Laboul. Pandansetan, Vilaj de Dye, Gran Ravin, Atibwa gen prèske 2 mwa depi y ap goumen san rete, depi moun ap mouri, nèg yo ap gade. Ale kounye a sou wout ayopò a w ap wè. W ap wè cha blende yo devan mezon machin yo. Rive kounye a nan stasyon Gonayiv, n ap wè cha blende yo nan stasyon Gonayiv. Kisa y ap fè? Y ap sekirize biznis gran nèg yo. Pandansetan, moun ap mouri nan Matisan. Se poutèt sa, Krisla, Izo, Ti Lapli, yo gen enterè pou yo met tèt yo ansanm e ke pou nou fè goumen pou nou libere peyi sa. M ap tou pwofite de kesyon w lan tou pou m lonje men m ankò bay moun Bèlè yo. Mesye Bèlè k ap di pou nou fè lapè avè m, fòk mwen ta resisite tout moun ki mouri Bèlè. Èske n ap resisite tout moun ki mouri nan Ba Dèlma yo? Eske n ap rekonstwi tout kay nou boule nan Anba Dèlma? Sa vle di ki sa? Lè gen goumen, tout bagay te ka rive. Jodi a, fòk nou bliye tout sa k te pase pou nou met tèt nou ansanm e ke pou nou avanse vè lavan pou nou libere moun ki nan menm kouch sosyal avè nou yo. Malere, malerèz k ap soufri nan katye popilè yo, moman an rive pou mesye sa yo met tèt yo ansanm e ke pou nou libere moun sa yo. Gon ti gwoup moun, gon ti gwoup moun ki mande pou Joseph Lambert vin prezidan peyi a. Eske ou panse vini Joseph Lambert se solisyon pwoblèm peyi a? E m chwazi pa reponn kesyon sa a paske e se yon kesyon politik li ye, de se fè m chwazi chita avèk mesye ki nan fè pati de fòs revolisyonè yo e ke ansanm pou m ta ba w yon repons. Mwen menm pou kont mwen m pa ka ba w yon repons pèsonèl. Do you believe the US Embassy is withholding any information Èske ou panse ke anbasad ameriken ap kenbe enfòmasyon sou asasina Jovenel Moïse e si ou panse sa, ki enfòmasyon yo ta dwe bay gouvènman ayisyen an pou rezoud kesyon an?
Mwen pa nan pozisyon pou m di ke anbasad amerikèn ap kenbe enfòmasyon ou pa, paske m pa fè pati de moun ki ap mennen ankèt la. Men sepandan nou menm Ayisyen, nou menm ki nan katye popilè yo, nou menm ki se lidè responsab ki fè pati de yon fòs sosyopolitik, yon fòs revolisyonè ki rele Fòs Revolisyonè Jenè Fanfanmiye Alye Manyen Youn Manyen Tout, nou chita, nou ap swiv, nou ap tann rezilta ankèt la. E se rezilta ankèt la ki pral detèmine ki konpòtman ke nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenè Fanfanmiye Alye nou pral genyen nan jou k ap vini yo.

Eske ou panse ke ansasinasyon Jovenel Moise, eske rezon yo te fè l se paske yo sible anfèt mouvman k ap fèt nan bidonvil yo, G9 la, elatriye? E, m pa fin twò byen konprann kesyon an. Bon, e men sa l di, Eske ou panse.

M panse Jovenel Moïse mouri paske Jovenel Moïse oze manyen kontra yon gwoup moun nan peyi a, 5 pou san moun ki gen 85 pou san richès peyi a nan men yo. Jovenel Moïse oze al manyen enterè 5 pou san moun sa yo. Paske se moun sa yo ki gen aksè pou antre diri, se moun sa yo ki gen aksè pou antre sik, se moun sa yo ki gen aksè pou antre farin, se moun sa yo ki vann leta kouran, se moun sa yo ki gen kontwòl Ekonomi peyi a nan men yo. Jovenel Moïse li menm nan sousi ke pou li jwenn yon lavi miyò pou moun ki pi mal yo, nan sousi ke l al chache yon lavi miyò pou moun ki nan katye popilè yo, li oblije manyen enterè klas kowonpi sa. Se nan manyen enterè klas kowonpi sa jodi a ki lakoz ke mesye sa yo asasinen Jovenel Moïse. Se poutèt sa nou menm kòm moun reskonsab nou pa akize okenn moun. Nou pa janm oze di ni se Pyè, ni se Jak. Men nou konnen ke Jovenel Moïse mouri paske li oze manyen seri de gwo kontra, kontra ki t ap rapòte seri de nèg nan peyi a anpil lajan. Se poutèt sa nou rete sou silans nou, jan nou di a, nou rete nan nich nou, n ap tann rezilta ankèt la. E se rezilta ankèt sa ki pral detèmine ki konpòtman Fòs Revolisyonè Jenè Fanmi Alye.